A chak fwa mwen di li posib pou nou fè anpil kòb avèk TikTok, Facebook, YouTube san nou pa menm bezwen parèt nan videyo, gen anpil moun ki toujou ap kòmante kap di monchè bagay konsa pa egziste, se pa vre. Ebyen nan videyo sa, mwen mache ak tout prèv mwen la poum pwouve nou ke sa mwen konn di a li reyèl. Mwen pral montre nou plizyè chanèl YouTube kote mèt yo ap fè anpil kòb avèk yo san yo pa menm bezwen parèt nan videyo. Lèw fin gad videyo sa, ou pral deside Èske w ap kontinye ap konsome kontni sou platfòm yo oubyen w ap kòmanse kreye kontni pou poste sou yo pou fè anpil kòb avèk yo? Pwoche pi pre m paske nan videyo sa a pral gen bagay. N ap kòmanse rapid rapid avèk chanèl sa. N ap wè la. Men non chanèl sa anlè a la, nou ka toujou pase vizite l aprè. Li gen 53 mil abòne. Gen anpil videyo la. Videyo sa yo se enfliyansè. N ap wè enfliyansè. Sa a se lòt moun diferan. la lòt moun diferan ankò si nap gad tout video sa yo la e moun diferan moun diferan moun diferan si nap desann pi ba la toujou chaje ak video epi yo gen anpil vyouz nap wè video sa la li gen 9 jou depil poste video sa gen 9 jou li deja avèk 105 mil vyouz reyalizasyon gen bagay ok. Ohh ok ok ok m pral leve sou sa. Men video a. M te ale maten an deja. Pa gen problème sè Rose nan kontan wè w chérie. Ah wè Moun sa la Li prann Li travay li postel la epi lap fè kòb avèk li kounya la ou genwa di ok gen video men m pa wè kantite kòb moun nan ap fè m gen zouti la pou sa m pral moutre nou m pral moutre nou rapid map kopye lyen chanèl sa la map vini sou zouti sa m gen la m mache a tout bagay mwen la jodia m ouvri l map kole lyen an la rapid rapid Anpil nan analiz la li. Apre la, moun sa fè anviwon 2818 dola chak mwa. Men non chanèl la anlè a la, men li. Epi lè m vin la sou youtube la, men li. Kantite abòne li genyen an, 53 mil. Men li la, 53 mil. Pa gen anyen ki fake la. Bon, si nou bezwen la toujou m ap ale sou yon lòt zouti ankò. M ap vin sou zouti sa la pou m montre nou èske reyèlman l monetize vre. M ap kole lyen an la. Y ap mande pou mete kòd sa la, 567. Ok. Chanèl la. Ok. Menm si ou nou wè sa parèt anlè la, se li pa li pa reyèl. Tout chanèl ou met la sou sit la l ap toujou bay dezaktive a. Men sa ki plis enpòtan yo se enfòmasyon sa yo. Men li. Sa ki plis enpòtan. Orijinal. N ap wè la. Pa gen okenn restriksyon. Chanèl monetize. Lokalizasyon etazini. Nap wè la moun sa ap fè anpil kob avèk chanèl la sann pa menm bezwen parèt nan video. Map pran yon dezyèm chanèl rapid rapid la pou moutre nou kantite kob moun sa ap fè osi. Fèm vin la. Jan m toujou di nou, pou jan de videyo sa yo rive jwenn nou, mwen fè anpil rechèch e anpil sakrifis. Si w poko like li, kite yon like sou li, kòmante, pataje l avèk yon zanmi w. Si w poko abòne tou, abòne avèk chanèl la, konsa YouTube ap wè m ap fè yon sipè travay la, l ap rekòmande videyo m yo bay plis moun toujou. Ann kontinye! M ap wè la bèl talan Ayiti. Nou ka toujou pase la ba osi pou nou abòne, pou nou gade videyo yo. M ap vini la. N ap wè la. Sa a se videyo enfliyansè. N ap wè la Mackenson. Sa a se yon lòt moun ankò, enfliyansè. Mackenson ankò si map desann pi ba la gade la 69 mil vyouz 4 jou sèlman 69 mil vyouz map desann pi ba la toujou chaje ak vyouz 51 mil map vin nan sa la 85 141 mil vyouz gade la 3 semèn sèlman 141 mil vyouz gade li mete animasyon sou yo moun kap ri sou yo epi sa w tande a kòb ap fèt jan de video sa yo yo pap pa bay kòb moun sa gen 84 mil abòne map vin la map kopye li an rapid rapid fò n wè èske moun nan ap fè kòb vre mwen vin sou sit mwen an la. Map mache ak tout zouti m la map kole l pou n analize. Non chanèl la deja moute la bèl talan men li se mwen sou youtube la bèl talan sou zouti mwen la bèl talan. Moun sa ap fè anviwon 625 dola chak mwa. Poste videyo sa sèlman. Videyo sa se videyo k tou fèt li pran yo li travay yo epi li poste yo tanzantan ya kòb ap fèt. Lè m di annik li pran yo travay yo a sè sur ke yon bèl travay ki fèt pa dèyè video sa yo la. E pa sèlman moun nan ale epi li koko li lage l non. Li pa sèlman pran li epi l al reposte l. Se sa m toujou di nou. Si nou pran video yon moun nou al reposte l, sa se kontni reyitilize l ye. Pa gen okenn platfòm ki monetize kontni reyitilize. Kisa moun sa yo fè? Yo travay yo. Nou menm n ap pase laba la n ap wè kòman yo menm yo travay video sa yo. Si nou ale sou kont ofisyèl moun li potel pran video sa yo nou pa pwe video konsa li menm li travay video yo poul poste yo nenpot video ou pral pran sou entènèt la wal repostel wap bezwen travay li se travay sa moun sa yo fè yo travay video yo yo rann yo plis amizan epi yo poste yo sa nou di a kòb ap fèt gade m te ka pran lòt chanèl la pou nou rapid ankò wi e mwen te gen yon lòt la wè moun sa se pou foutbòl wè gen tout nèt gen pou fè moun ri gen pou foutbòl moun sa Map prann rapid la poum montre nou konbyen kob lap fè. M pran nan gade pil video. M ale m kole l. Moun sa fè 701 dola pa mwa. Kisa moun sa fè? Li pran emisyon, li met imaj sou yo. M te toujou di sa chanèl sa. Nou gen dwa pran imaj nou mete sou vwa moun kap pale epi nou poste. Gade, m pral montre nou la pou nou tande vwa yon moun ki vrèman. Video sa gen 3000 views, li poste sa gen 2 jou. Sezon 1 wi. Mwen. Lè nap rele yon vòlè ba yo. Yo pat janm di Vinicius mesye. Non wi men se se lè sa. Messi Yamal ta balon dò pou sa lap fè nan match sa yo la li tap sanble a balon dò Vinicius. Vwala.
Majorite nan nou la ki konn foutbòl, nou konn vwa moun kap pale a. Eske se sou chanèl prensipal pa yo a sa ye? Non, se pa sou chanèl prensipal yo a. Se moun sa ki pranl epi li mete imaj sou li, li pa kite imaj moun yo parèt, li mete foto sa yo, li mete ti videyo kap pase la, Epi l poste l. Yo monetize nòmalman. M sot montre nou la sou sit la, l ap fè 701 dola chak mwa. Videyo pa misye yo pi fasil pou, m di misye m pa konnen èske se yon gason oubyen yon fi. Li pi fasil pou fèt paske li menm la li pa gen okenn montaj videyo l fè la, li sèlman pran l mete imaj sou li epi tout bagay te gentan ok. Nou menm nou kapab fè menm jan avèk moun sa yo. Li gen dwa pa pou fè moun ri, li gen dwa pa pou foutbòl, gen yon bagay nou kapab fè diferan. Nou gen dwa pran adorasyon, nou mete imaj sou yo, nou poste, nou kab fè kòb avèk yo. Nou gen dwa pran jounal, nou mete imaj sou yo, nou poste, nou kab fè kòb avèk yo. Gen moun kab di a non se sa se vòlè kontni, se pa vòlè kontni, wap bay kredi avèk mèt kontni sa yo. Ou kab toujou bay kredi avèk, moun sa yo pa menm bay kredi. Ou wè moun sa yo la, yo pa menm bay kredi a pèsòn. M kwè bèl talan, m wè li bay kredi. Li kite logo logo moun nan parèt ok gen nan video la kite logo moun nan parèt ou menm ou gen dwa bay kredi a si ou pa bay kredi sa pa anpeche w monetize yo ou bay kredi ou pa bay kredi sa pa anpeche w monetize yo men lè w bay kredi a yon fason pou w montre ke ou respekte travay moun nan efò moun nan tan moun nan fè lap pale a la ou respekte sa ou pap sèlman al fè kòb avèk vokal li men ou bal kredi a moun kap gad video sa yo ap toujou ale sou paj ofisyèl li pou yal gade si te yon live li te pou yal gade live sa Ou menm ou kap fèl konsa. Jounen jodi a la a, ou gen dwa chwazi ap konsome kontni, konsome, konsome, konsome, oubyen ou pase nan pati moun kap kreye yo pou fè kòb avèk yo. E nou tout konnen trè byen, depi se konsome wap konsome, se tan wap pèdi. Nenpòt moun ki kòmanse kreye kontni jounen jodi a la a, mwen garanti w, nan 6 12 pwochen mwa k ap vin la yo, l ap gen yon chanèl YouTube oubyen yon paj Facebook oubyen yon kont TikTok ki monetize k ap ba l kòb 7 sur 7, 24 sur 24. Pi meyè moman w ka kòmanse a, se jounen jodi a la. Si w ap tann demen, demen, demen, demen, demen, demen, w p ap janm kòmanse. Bon, jounen jodi a nou ka remake se pa envante m te konn envante anyen, tout sa m te konn di yo, yo reyèl, gen anpil moun k ap fè kòb avèk Facebook, YouTube, TikTok san yo pa menm parèt nan videyo vre. Ou menm an, degaje w, kòmanse jounen jodi a menm an, wa tounen vin di m nan 6 pwochen mwa k ap vin la yo, ke w gen yon chanèl YouTube ki monetize oubyen yon paj Facebook oubyen yon kont TikTok. Randevou a kase pou yon lòt super video sou chanèl pa w la ki se Technobuzz TV a. Au revoir, à la prochaine!